Bonjou tout moun, mwen vrèman santi mwen kontan maten an pou m prezante lakay nou pou m kite ti videyo sa pou nou. Se zanmi nou, patnè nou, kolaboratè nou Frisnel ki antre lakay nou. Sa a se videyo remèsiman mwen m ap fè la pou chak moun ki te ki te twouve l nesesè pou te fè pati de team Frisnel ki te abòne ak chanèl YouTube mwen. e ki toujou ap swiv mwen sou Facebook, sou Instagram, sou TikTok, sou prèske tout rezo sosyal yo, sou blog. Mwen vrèman kontan avèk nou maten an pou m kite ti videyo remèsiman sa a pou nou. Mwen kontan pou m anonse nou ke chanèl YouTube mwen an monetize. Mwen espere ke m ap jwenn anpil zanmi m yo ki te, ki poko fè pati de team nan pral fè pati de team nan kounya. Lè sa m pral gen yon team ki pli laj. Mwen remèsye chak moun ki deja fè pati de team sa a paske yo anpil. Yo vrèman vrèman anpil timoun pa gen mo pou m remèsye nou timoun. Nou montre m ke avèk solidarite pa gen anyen nou pa ka fè e mwen espere ke menm solidarite ke menm tèt ansanm ke nou degaje pou nou te ka fè chanèl mwen rive monetize a nou kapab nou kapab aplike menm solidarite sa a pou nou fè anpil lòt bagay. Pa egzanp, Anpil lòt bagay nou gen pou nou fè, nou gen pou nou travay, pou nou kontinye travay ansanm, pou nou fè wout lan ansanm, kontinye fè tout sa nou gen pou nou fè ansanm, paske mwen admèt ke se sèl sa nou fè la a, se sèl solidarite ki ka fè l. Si nou t ap fè bagay egoyis, nou te vle fè bagay nou pou kont nou, nou pa t ap ka fè l. Se sèl solidarite ki fè l. Mèsi a chak moun ki te kolabore nan chanèl m ak Ti Pèpèt mwen gen lè a. M kontan anpil m te mèt fè goumen pou m te ka fè 4000 lè a mèsi anpil ak tout moun ki te abòne avèm pou m te ka gen 1000 abòne a men malerezman nou gen plis ke 1000 gras ak kolaboratè gras ak kolaborasyon chak moun m te vrèman avanse m vrèman apresye sa timoun m pa gen mo pou mwen remèsye nou timoun. Sèl sa m te ka di n timoun, nou nan kè m, nou nan kè m de tou kè, se sèl sa m di nou. M rezè, m espere ke m ap rezève yon plas nan pati kè goch mwen pou nou chak ki te fè travay sa a, paske san nou, travay sa a pa t posib pou l te reyalize. Lè m fin remake ke travay sa a reyalize, mwen remake ke mwen di nan Nan lespri m sak pase nan lespri m se ke ak solidarite ayisyen ka fè anpil anpil bagay nou ka fè anpil bagay nou ka fè anpil bagay timoun pa dekouraje timoun kontinye kwè nan rèv nou toujou kontinye mete moun ki pozitif nan antouraj nou eseye ekate nenpe de twòp moun ki negatif paske negatif pa fonksyone san pozitif tou. Nap toujou jwenn kelke moun ki negatif nan team nou, men se ekate n enpe de yo paske moun sa yo pap pote vrèman fwi pou nou. Se moun ki pozitif, moun ki renmen nou, eseye toujou mete moun ki renmen nou nan team nou, moun ki moun ki renmen byen pou nou, moun ki ta renmen ke nou avanse tout bon, se moun sa yo pou nou eseye mete nan team nou nan nan eseye mete moun sa yo nan team nou, eseye mete moun sa yo nan antouraj nou. Avèk sa nap rive lwen e nap fè anpil pwogrè. Mèsi ou menm ki panse avè m, mèsi ou menm ki deja di mwen, ki felisite mwen. M panse ke si ta gen yon moun ki merite felisitasyon, se ou menm ki merite felisitasyon, se pa mwen. Paske san ou, travay ki fèt la, li pa t posib pou l fèt. Piske san ou li pa t posib pou l fèt, si gen yon moun ki merite pou li remèsye nou, di nou mèsi. pou sa nou fè a, se se mwen menm ki dwe vin koube m devan nou byen ba pou m remèsye nou, pou m di nou mèsi, chapo ba pou nou, chapo ba pou nou, chapo ba pou kolaborasyon nou anvè mwen. Mwen vrèman santi mwen onore di fèt ke nou fè m sa maten an, nou fè m sa m ye a. Nou fè moun ap site nom tout kote ooh nou konnen pap fèn fon ti ri nou fè nou fè m gwosè tonton gason sa timoun mèsi anpil timoun mèsi anpil timoun se yon gwo gwo bout tranzisyon timoun se yon gwo gwo bout tranzisyon ki fèt timoun m espere ke nan live monetizasyon an map anmezi pou mwen plis elabore pou nou pou m esplike nou plis bagay timoun e map anonse nou live monetizasyon ap fèt soupe timoun. Espere ke mwen anonse nou lè map fè live monetizasyon an. Map pase lakay nou chak pou m envite nou vin fete avè m, vin pase yon ti moman avè m, vin pase yon ti moman pou Fresnel kapab chante pou nou, danse pou nou, fè tout bagay yo ansanm timoun. Mèsi anpil timoun paske nou paske nou deja met nou deja konprann mwen, paske n abitye travay avè m, paske nap kontinye travay avè m. Mèsi pou sa. Mèsi ou menm tou ki potko fè pati de team nan ki pral rejwenn team nan kounya. M espere ke ou pap regrèt si w rejwenn team nan, wap toujou kontan, wap vrèman santi w nan po w lè w nan team nan. Epi nap kontinye fè bagay yo ansanm timoun. Vrèman vrèman timoun, vrèman mèsi timoun. Kòm etan done se videyo remèsiman ke m tap fè timoun. Mwen fini timoun, mwen prale, nap rankontre jodi a menm a midi. pou nou fè yon ti live e nap eseye fè yon ti live men objectif la avami se live monetizasyon an kap fèt sou pe map gentan vini pou m vin anonse nou dat la paske nap fè yon bèl bagay pou pou moun nou yo paske nou gen anpil moun dèyè nou moun ki dèyè nou yo se de gwo moun de moun ki renmen nou M ta renmen fè yon bagay ke pou m ta fè tout moun yo plezi. Se sa k fè m poko anonse nou dat la. Mèsi anpil pèp mwen an. Mwen koube m byen ba devan n ankò. Mwen prale. N ap kwaze nan yon ti tan tou kout ankò paske nou se moun pa m, nou se kolaboratè imedya m. San nou ke m pa anyen. San mwen ke nou pa anyen. Se tèt nou pou nou met ansanm. N ap fè solidarite pou n avanse ansanm. Mèsi tout moun.